Moun nan fè bagay ak bèt. Twòp vye envansyon, zam nikleyè pwodwi plis mal ak. Lapè Bondye avèw lapè Bondye avèw pitit gansonm lapè Bondye avèw lapè Bondye avèw pitit gansonm Bondye beniw frèm. Non peyi moun grangou sa oh. Espanol espanol ou pale just just te bendiga banada oh. Panada bay nou konn manje a wi. Wi wi wi se ou ki pastè a. Panada wi. Wi wi wi se pastè Wood. Pastè Wood lòt saj. Se mwen. Ok mwen wè wè se ou pastè vre.
Ti cheve sa ki nan tèt mwen an sa nan tèt mwen an sa sa. M ta renmen ou fèl plat. Bon frèm.
Wi. Se pa mirak m vin fè. Se pa mirak ke m vin fè. Ou ap fè mirak. Men sèl sa m konnen.

Kounye a la li vin deyem la. Gason m pa sonje moun ke m kwaze men selman Bondye voye m pou m bay nouvel la map bay nouvel la. M pa gade moun m pa gade de moun boute sa menm nan m sou menm. Bagay sa mwen m pa dakol nan papa. Moun boute sa m pa gade nan m sou menm. Ou konn sa pou fè pou mwen?
Ou konn sa pou fè pou mwen mache nan retounen m remache nan vil la pou di tout moun yo konsa. Si yo te dwe w yon bagay piga yo remèt ou tande frè. Se sa pou ta di.
Moun sa sa pou ta di a m pete tèt ou la baz. Baz Bondye wè nou. Jèn gason Bondye wè nou. Bondye wè nou. Bondye renmen nou pitit.

Nap show off menn. Depi dat nap chache pastè sa menn. Nou pa ka kwaze misye menm menm non baz. Sak pase menm? M pa ka konprann. Depi lèm wè pastè a, m pa janm wèl ankò. Ebyen banm diw, genlè misye ret lwen menn. Jodia fòm ta kwaze ak misye kanmenm kanmenm. M pa ka diw. Paske nou gen anpil jou nap. Mwen menm, mwen menm sèvitè Bondye, mwen menm kap preche la bòn nouvèl pou ti vakabon yo gen kè yo fèm kaka sa a. Non monchè. An sa vle di. Ok. Kidal ba sa ke map pale tete konsa non. M sonje se avèl wi m te konvèti a m te pran Jezi a. Ki te koz m vin pastè. Pou nèg retoke tèt mwen. Tonnè kraze m mwen menm. Tonnè boule m pap pale fò. Kèm si bay sèvitè ap pa sa. Tonnè boule m mwen menm map fout manje yo. Mwen menm. An. An kwè map priye Bondye a. E nan bòz wi m leve. Fimen sigarèt mwen. Jezi. Vwe dèm vwe pa vwe dèm pou m pran chaplèt non.

Oh oh mesye wap pale wap manyen poukisa. Oh madam ka manyen jiska se yon bèl timoun tankou ou bèl anfòm ou alèz m renmen w anpil kèt. Sak pase di m non kòman jounen an ou anfòm? Wi m anfòm e gras a Dye. Men cheri yon bèl timoun tankou ou si map pale avè w se pa konsa pou moute sou mwen jiska prezan. M pa moute sou ou jis wap pale wap pede manyen m ba vyann. Men jiska prezan yon bèl timoun tankou ou kibò ou rete nan zòn nan la? Pi anwo la m rete. Jiska prezan m ka gen nimewo w?

Se Bondye ki voye m bay bòn nouvèl la. M bay li Joel m ye a. Pastè, ou pa gen yon alimèt preche?
Oh! Sa se derespek wap despekte m. Pitit gason m te m pale avè w, ke m te kwaze avè l deja. Pa bezwen fè non, m ap download li pou l kòmanse download. Men kòman w ye menm jèn gason pa m? Alo pastè, ban m pale avè w, kòman w ye? Mwen gen lontan ke m ap chèche w, m pa ka twouve w. Pou byen sa w fè pou mwen an, fòk mwen ta ranmèsi w. Jodi a m di fò m kontre avè w pou mwen ka ranmèsi w.

Men baz m pa konprann pastè a bon pastè a fè bon batam mwen epi l mande m 200 goud wi menn. Menm pou benediksyon l ba ou a. An kounya e vann yo vann benediksyon an kounya. Kounya son gwo rapè w ye la wi. Depi w wè l ba w ou bal ou te bal 200 goud la la benediksyon zo. M te tou pase nèt. Te tou pase. M pa renmen pastè sa a e fo pastè m pa renmen. Wap fè fas a. La li fin rap tout rap sa a ban mwen pou byen li di m fè pou li. Sa vle di rap sa mwen te ka rap m fè jwenn mil pyas. Men mwen 200 goud la bay pastè la.
Mesye o, m kat anwo, m kat anba, m ap mache pou yon blòk 18, m al lakay mwen, m chanje, men kounye a m mete m an vès pou m wè si m a kwaze avèk kèk bon moun nan lari a, k a ban m esplikasyon de blòk 18 sa. Mesye o, gade yon lavi mesye, depi w bezwen, depi w bezwen gran nèg ou fè tout bagay. N ap viv nan dènye tan, dènye tan sa n ap viv, lage bon Dye avè w jèn gason.

Jèn gason se bondye map ba ou jèn gason bon jèn gason gad anm chaje k chèn nan kou jèn gason Depi ou wè sa grenn setan li ye ee grenn grenn setan ou ye grenn setan mwen ye ee jwèm nan la son kote map chache la nan ki kote w chache bon m pa konnen si se yon pas ou si e pastè w ye si e blofè se tout kòman se pa pastè m ye e bon nouvèl la map bay nan ki legliz ou mache frè mwen menm wi ansyen di kris.
Ansyen di klis.
Klis. Depi sa m pa janm tande l fasil o men ee. O, kòm ou fè pa janm tande l ou pa janm mache legliz non? Mwen ki bay mache legliz den monchè. Si legliz te gen, si legliz te gen e si fidèl yo t ap mache a pye fè branch yo e fè pye yo blanch tout jounen epi pastè ap woule gwo machin. Ah jèn gason sa ou byen la. Hein?
Epa bay manti m sot kwaze yon nèg la m fon byen pou li. Enben li jwenn li jwenn mil goud. Men tenten. Menm fout 200 pye se pa annik kwaze m la pran pou m. Li pran bò 200. Pa pale avè m jèn gason si w. Kounye a yo fou nan lari a.
Kounye a e rat bagay sa yo. Yo fin fou nan lari a. Lap rat. Enben e kòm kounye a la ou wè ki anba e pastè yo ye. N ap fè menm chyen menm gon kote m te gen blòk 18. Blòk 18. Blòk 18. Men se yon chyen m pral dèyè la a. M tande pale de kote sa.

Genlè nan mitan vil la epi mal bay levanjil la lèm pase nan raje sa m toujou kwaze avèk gon lè map panse nan yon chanpwèl kap met men sou mwen epi mpa kwè m gon bon levanjil nan mitan m vre non jan map bay li a alelouya pastè alelouya nèg sa yo paka levanjil nèg sa yo paka levanjil banm fon banm fon banm fon apiye m la poutèt Mesye nèg sa yon kote m bezwen men ayisyen ayisyen egri pou tout bagay men e vle yo pa vle moutre m ni wi e vle sa t di konsa m pral mouri sa t di sesi m pa jwe m pral mouri e fout nan mouda m kot sa gade yo sa pa gade yo m pral mouri nan mouda m pral mouri mwen m pa ka konprann yo si m te gen kèk vye malandren t ap pase la m ta al mandel. Bon, anglè sa fò m pa twò an gran tou lè m ap mande moun yo enfòmasyon e sa k fè yo ka pa vle ban moun nan. Mwen menm fò m rive nan blòk 18 mwen menm. Pase, m ap, gade, tanzantan m antre lakay la, m soti, m bagay. Bon, m te jwenn yon lòt vye malandren ankò, bon, li fè m fè yon pakèt vye wout. Lè m pa jwenn li, bon, m oblije tounen al chanje rad sou mwen. Sè, bagay la rèd la. Bon, kounye a m ap mache nan yon pakèt, nan yon vye forè, en. Bon, bon, depi w wè m nan forè a la, menm lakay mwen m la, m te ka, m ka pa antre paske se nan ling sa yo la pou blòk 18 la yo. E nan liy sa a, e nan liy sa a. Depi a onzè m nan blòk la, m te fè yon ti pase lakay la, m tounen nan blòk la ankò. Pi rèd! Mwen m fò m jwenn pase fò m gran nèg, m anvi gran nèg. Gade, wè m kòmanse ap mache a vès. Pi sèn mwen bay sa a pase m gentan santi sant gran nèg la sou mwen. Sa kraze m. Santi sant gran nèg la.

Ou pa figou. Ou pa figou. Ou pa figou. Ou gen moun kwa zo. Ras paste a. E peche moun viv.
Pose m la mesye. Deka vwa m pose m nan blok danje sa la mesye. Pa we moun menm non. Map tann ti vole a. Ti vole a pa pase kote m non. Sak pase. Ebyen misye pa konnen se nan blok sa la m pose m.